Monte sou tab, ki kòmanse monte sou tab, se yon yon repibliken, Mary Elvira, se li menm, si li sanse son Congress woman, ki nan zòn Miami, ki vin avèk lwa sa. Lwa sa rele The Dignity Act. Son, nou pral pale w de lwa sa ke dam sa vini avèk li, pwopoze lwa sa, de fason aske e pou wè èske mesye yo t ap vin asepte lwa a epi pou mete lwa a an fonksyon. E nou ta swete fwa sa a, nou konnen nan tout lwa yo te pase deja, gen yon dam ki toujou kanpe, se Elizabeth, nou pale w anpil de Elizabeth sa a, ki toujou kanpe an kwa pou l pa kite yo pase. Donk n ap gade pou nou wè lwa sa a èske y ap kite l pase, kijan l ye, l ap bon pou tout moun, pou tout moun, sa e bòn nouvèl ke nou genyen. E konnya la nou konnen priye Bondye pou pèmèt ke lwa sa al pase sil pase lap bon menm lè gen kèk ti bagay ladann men pito sa pase malgre sa an nou antre jan nou diw dam sa ki rele Maria Elvira sa vle di ki vin avèk lwa sa donk lwa sa ke nou diw ki rele Dignity Act. Donk ki sa l gen ladan l? Premyèman, pou li gen yon pati ladan l pou Dreamers yo, sa vle di ke moun Daka yo, timoun ki te yon sèten tan nou kon nou pale de sa yo deja. Donk moun sa yo, Dreamers yo, imedyatman y ap genyen yon stati legal e yon chemen pou yo kapab vini sitwayen Ameriken. Sa vle di nan lwa a. Kounye a lwa sa a tou li gen pou tout moun undocumented immigrants yo, donk imigran pa gen papye yo. Donk moun sa yo kisa ke kisa k pral pase pou yo? Y a pral antre nan pwogram nan, Dignity Program, kounye a lè yo antre nan pwogram nan, yo pral ba yo yon papye pou dizan. Yon papye dizan. Sa vle di yon sa kè nou ka rele yon temporary legal statute ke moun sa yo pral genyen pou dizan. Se pa tps non, se pa tps, menm lè tps sa se yon tanporè ke l ye, men sa se yon pwogram tanporè ke l pwal ye pou dizan ke moun sa yo ap genyen nan men yo pou dizan e osi ap gen yon chemen pou moun sa yo kapab vini sitwayen ameriken. ap gen yon chemen pou yo kapab vini sitwayen ameriken. Sa vle di se yè ke lwa sa a monte sou tab. Lwa sa a resi mete sou tab, donk n ap swiv pi devan pou nou konnen kenpòt sa k soti de lwa a, n ap fè w konnen, n ap enfòme w paske se la, se di la pou w konnen kenpòt bagay ki soti, n ap vin avèk yo pou nou fè w konnen, pou nou fè w konnen. Donk lwa sa a jan m di w la, li gen yon chemen tou pou. Y ap ban w papye pou dizan, pou dizan, men pou w ka gen papye dizan, premye bagay, yo ban w papye a pou dizan, w ap genyen chak ane pou w bay 1000 dola. Donk, yo poko bay konbyen kòb w ap gen pou w peye pou frè imigrasyon pou w kapab fil aplikasyon an, pou w kapab fil aplikasyon an. Donk, yo poko mansyone konbyen kòb imigrasyon pral chaje moun. Men, nan lwa a, ap gen lè w fin gen papye dizan sa yo ba ou a, chak ane w ap genyen pou w peye 1000 dola pou papye a. 1000 dola pou papye a k ap vin fè yon total pandan dizan an 10000 dola. 10000 dola. Donk, chak mwa w ap gen pou w bay 1000 dola. E dezyèm bagay ki gen ladan l, fòk ou ka pase sa nou ka rele yon, yon, yon background, yon criminal background check, sa vle di pou y ap tcheke pou wè èske w te yon moun ki te fè krim. Si w te fè krim, Ou pa ladann. Men si w pat fè krim, ou pa gen pwoblèm pou sa, pou w kapab kalifye pou pwogram sa a, e w ap peye frè imigrasyon an, epi w ap gen 1000 dola chak mwa, chak ane dij, w ap bay pou pwogram nan. Epi ou pa ou pase e background check la, ou pa fè krim, epi kounye a ou dwe deside ke w pa pral pran pyès, ou pa pral pran pyès, antre nan pyès pwogram pyès benefis dak federal benefis ou pap ou pap patisipe ladan yo donk kounya yo diw konsa avèk pwogram sa se vle chak moun chak ane wap gen pou bay 1000 dola yo diw konsa ke si ta genyen 9 milyon moun ki ta antre nan pwogram nan bay papye yap genyen pandan 10 an sa yap ka antre 90 90 bilyon de dola 90 bilyon de dola. Donk, ou ka wè konbyen kòb ke sa vle di pwogram nan sak fè ke nou panse li gen anpil chans pou l pase, sa se opinyon pa nou, li gen anpil chans pou l pase paske nan pwogram nan gen anpil kòb ke moun ya fè. Paske imajine wap gen frè imigrasyon pou peye, Lè fini tou, an an nou bay pou opinyon nou aprè pou nou fin baw detay, sa vle di yap gentan fè 90 bilyon si yo ta gen 9 milyon de moun ki antre nan pwogram nan. Apre sa wap genyen pou travay e pou aprann de de skill, pou aprann de bagay konsènan travay e wap genyen pou bay 2 pou san nan chèk ou. Chak kòb ou antre wap gen 2 pou san pou bay e tout kòb sa yo Yo prale pou yo kapab mete nan fontyè a, pou yo kapab mete sekirte nan fontyè a, e osi pou yo ka bati yon miray ki pou bloke fontyè a de fason aske pou lòt imigran pa ka antre ilegal nan peyi a. Donk, lwa yo deside tout moun ki deja sou tè a pou yo ba yo papye. Ok, tout moun ki deja sou tè a. Nou pa konnen pi devan si y ap bay yon dat ke w dwe. sou ou dwe sou tè a men pou konnya jan ou pale a yo pale de tout moun yo pale de tout moun gen dwa si yo kòmanse l yè madi a yo gen dwa lè yo vin ap bay dat yo gen dwa bay dat de yè madi a la e de yè madi a m kwè ki te ki te nòmalman 8 fevriye yo gen dwa di fò w te la avan 8 fevriye 2021 donk sa sa se opinyon pa nou. a opinyon pa nou. Paske ou konnen imedyatman, yo konnen imedyatman ke moun kòmanse tande ke lwa a pral vini, anpil moun pral bezwen lage kò yo sou fontyè a. Yo pral bezwen lage kò yo sou fontyè a, donk yo kapab mete dat la de moun ki te la, moun ki te la 8 fevriye, avan 8 fevriye 2021. Donk, yo kapab. fè l konsa. Donk nou poko konnen, nou poko konnen, jan nou di w, kounye a la nou senpleman ap pataje opinyon, nou di w opinyon, men sa petèt ki ka fèt, men sa ke yo ka deside, men sa yo ka deside. Men pou kounye a, yo sanse di pou tout moun, men pwogram ke yo pral mete deyò, men kòman yo kab bagay. Jan nou di w ke. Li kapab pase, gen plis chans pou l pase ke lòt yo, paske li gen yon aspè ke mesye yo kapab fè anpil kòb ladann. Jan nou di w, yo gentan evalye si gen 9 milyon de moun ki sanse patisipe, etandiske w ka imajine genyen plis, gon sèten tan yo te di 11 mil, nou pa konn konbyen, konbyen imigran ki genyen nan peyi a. Sa vle di 9 milyon pa anyen, sa vle di ka gen plis ke sa menm. Donk yo fè estimate la de 9 milyon kap vyanse vin bay yon afè de 80, 90 bilyon de dola ki ap antre. E apre sa, sa vle di ke nan 1000 dola moun yo ap bay chak ane a, e osi 2 pousan, 2 pousan ke yap pran nan chèk. 2 pou san yap pran nan chèk ou kounye a la pou yo kapab e mete sekirite nan fontyè a epi pou yo ka mete miray on mir nan fontyè a pou lòt moun pa antre donk men rezon ke nou fè nou di w non sèlman pou kòb mesye yo ap fè a sa se yonn e dezyèmman